Eric on TV show.
Medam, mesye, e, Eric Jean Baptiste nan tèt RDNP. Misye kite l manipile pa yon ta de konseye krab. Erik Jean Baptiste pa yon move moun. Antouraj li chaje move moun. Paske l renmen ede. Men antouraj li chaje abolotcho, chaje ti grangou, E chaje vagabon kriminel. Esak mennen vil kotel ye a la pandan mwen avèw nap pale la si lon kote li pata renmen la e antouraj li ki fèl kote li ye a wi Medam mesye tout nèg onivo de taraz toto Erik jean baptiste Ta de lòt nèg ankò, fòm di nou Eg Jean Baptiste la se papa Guerrier Henry, se kòm papa adoptif li e li k bal tout bagay. E tout dèyè do Erik Jean Baptiste nan zafè sekirite se Guerrier Henry k pran yo sòlda Kris la poul remèt papal ki se Erik Jean Baptiste. Tout bagay ou tande nèg ki rele Toto Bòlèt anlè a, tout anviwònman l nèt nan zafè sòlda se sòlda Kris la yo ye, sekirite l. Kris la gen kay li ta raz. Jan w wè Erik Janbatis gen kay li anlè a, jan w wè Toto Bòlèt gen kay li anlè a, Kris la kòm antreprenè pou lè jounalis ta ayisyen, li gen kay li ta raz menm jan. Epa gen gwo fèt kap fèt nan Taraz pou Kris la pa la abiye tou de blan an flannè dayè li k plis flannè nan mitan yo li pi bo gason e li pi konn abiye pase yo chèf gang sal ki nan tèt lame bwa kap dirije fontamara tibwa e tout kwen yo anba. Ou konprann? Erik Jean Baptiste gen foto ak Krisla. Krisla antre kay Erik Jean Baptiste ap jwe kat ansanm nèg Guerrier Henry yo, yo tout nèt se menm baz la. Chèf gang Krisla medam mesye gen pou pi piti 17 pòch Cayenne. Dayè.

E yo rele l nan enspeksyon jeneral li pa janm ale e kòmsi m ta di w polisye abandone paske nou te kenbe l rèd onivo de enspeksyon jeneral yo t aple l menm jan a ti Alèks yo se menm pwomosyon li pa ale Alèks menm aktyèlman yo mete avi de rechèch dèyè l e m wè dcpj poko met avi de rechèch dèyè Kaydo. Ke nap konbat medam mesye depi 2020 rive jounen jodia. Misye ak poch kayenn krisla nan menl. Debake nan jeremi al nan vye bagay mistik li el pase nan komisarya jeremi an lal salye lot polisye el gen polisye kite nan menm pwomosyon avel 26 yèm si je me twonp pa. E pa blag map fè an. E pa blag map fè. Ti vagabon sa yo pran lame bwa ke Krisla ap dirije. Yon pakèt ti sòlda vagabon k nan batay avèk nèg ti lapli yo maten midi swa. Ki nan batay a nèg izo yo maten midi swa. Se yo menm yo mete tout nèt kòm toutè Kris la ap bay tout gran nèg nan Taraz sekirite. Chèf gang Ti Makak medam mesye ki nan tèt anlè a, pi fò nèg nou wè Gran Ravin san lè a yo soti w ap wè kounye a tomat pa tonbe pa desann ankò n ap wè moun fesa moun anlè nan raj anlè a kote k te konn bay kote k te konn bay zonyon kote k te konn bay tomat kote k te konn bay nèg yo prèske pa travay ankò. Chèf gang Toto. Paske nèg la te mèt te konn travay lontan nan ti bòlèt li, men yn fwa ke li met kostim kriminèl la sou dol, li se kriminèl. Pa gen kesyon yon nèg tap travay depi 30 tan oubyen tap fè bòlèt depi 20 tan non. Depi ou rive nan yon moman ou met kostim kriminèl sou ou se kriminèl. Toto pa gen anyen a pèdi a pèdre koulye la pandan map pale avè nou la. Li sou chèz woulant. Eske w konprann? Li sou chèz woulant. E lòt moun ki gen a pèdi. E pa blag m ap fè avè n lan. Nèg yo manipile Erik Jean Baptiste Swa pa ti vagabon a mikwo k rele Guerrier Henry a, pwòch Kris la, ki nan baz Kris la e k manje kòb vagabon sa yo maten midi swa. Sou pousantaj fè bay sòlda pou jere lòt bò a, bay Kris la tè nan Taraz pou l ouvè kò l fè kay. Erik Jean Baptiste pansè ke va nu-pieds sa yo. Bandi notwa sa yo ta pral e pwotektè li yo ye nan zòn nan. Nou konprann? Mande Toto, mande Erik Jan Batis, mande Guerrier Henry, mande Krisla si yo pa konn ansanm. Menm nan jwèt, nan yon seri de jwèt aza lakay Erik Jean Baptiste lan. Mande yo si yo pa konn ansanm. Ou konprann? Yon vye nèg ki te ka byen itil peyi, peyizan. Paske men misye pa lou. An tèm li renmen fè djòlè, li renmen bay moun. E lè sa li itil moun yo vre. La rive pèdi lavi l nan sa nou wè la. Sot kesyon moun ap di w yo voye touye Jean Baptiste Jean Jean Ba Eric Jean Baptiste pa pa enmi oken moun serye Eric Jean Baptiste se enmi gang yo e misyon chèf gang ti makak yo anlè a se detwi tout moun kap finanse kris la kont yo se detwi tout nèg ki ap bay baz kris la lajan kont yo bisrèt te konn pran chèk nan ppls bay vagabon sòlda kris la yo mandel si yo pa boulel. Mandel si yo pa boulel. E si nèg sa yo pran toto nan video kòl na wè sa yap fè toto. Chèf gang sal ti makak sa yo mande anlè a aktyèlman si l pa nan men yo. Ti makak te razè lontan aktyèlman ti makak milyonè. Plizyè kidnaping met ti makak milyonè e milti. Ou pi piti depi w nan men ti makak. Si w se malere, w ap ba yon 200 mil dola oubyen yon 150 mil dola. Apre sa, machin ou an menm, y ap pran l, epi y a mande w peye yon 200 mil dola, yon 150 mil dola ayisyen, kòm ti pay monnen pou yo aranje pou yo bay moun. Èske w konprann? Eric Jean Baptiste sou lis kòm nèg ki tap finanse chèf gang krisla yo. Sa se sa chèf gang ti makak yo genyen kòm enfòmasyon. E pa yo sèlman. Ou konprann? Mande Guerrier Henry pou kisa l nan mawon? Pou kisa l nan mawon? Chèf gang Ti Makak yo pa konnen Guerrier Henry s on manb s on manb enfliyan anndan baz anndan baz chèf gang Krisla a? Yo pa konn sa? Èske w konprann? Tout panse anlè a son dènye kote. Medam mesye konn gen bal kap fèt taraz se solda krisla selman k bay sekirite wi chef gang krisla sa vye bagay bigo konn ap fè program se krisla wi k responsab sekirite avek solda kriminel bandil yo k nan kidnaping ki nan tiye moun ki nan fè tout bagay a kisa wap atann. Juana kisa w ap atann? Piga moun panse lanmò Erick Jean Baptiste pral fè yon bonb menm jan avèk lanmò Mika non. E pa menm bagay. Èske w konprann e pa menm bagay non. Piga n panse. Men kèlke pa w tou, Erik Jan Batis chaje milyon nan men l. Se youn nan nèg nwè avèk Rony Celestin k gen plis kòb nan peyi a. Ale di l pa gen, ou nan nivo sa w ap fè politik, anplis w abite yon kote, ou sou lis kòm nèg k ap finanse chèf gang Krisla daprè chèf gang Ti Makak yo, epi ou pa met sekirite ou tay. Wap mache a ti machin blende fè makak oubyen yon sèl grenn machin? Kot milyon yo menm? Kot sa wap fè avè yo? Yon nèg ki gen lajan ou pa envesti nan sekirite w ou deja mouri. Depi sa krèk, depi se di nou di. Fòs nèg ki ka batay la a.